Mwen anfòm, nap swiv. Swiv?
Ou menm wi. Ah m oblije swiv. Wap swiv.
Bagay la pa klè. Ti Tony di lap swiv. Son pil bagay wi. Trè byen.
Ok e.
On bizismann nan nivo sa di w lap swiv? Epi l di w bagay la pa klè.
Bagay la pa klè.
E se rezon sa ki fè ke anfèt mwen te pale avèk Ti Tony avan yè. Yè nou pale yè maten. E lè ke n te jwenn enfòmasyon nan maten deba, e gon moun ki te rele m pou di m ke a Louko ba la di gen 2 faktori anfèt, gen 2 biznis k ap fèmen nan Chodeko sa, e ke mache Titoni fèmen tou. Lè m poze kesyon ki rezon, yo di m ke se akoz de dola a, anfèt goud la ki pratikman e ap pran kou donk nan men dola a. M rele Titoni m di misye sa k pase, li di m Louko efektivman m te fèmen, Men mwen, mwen reouvè e avèk posiblite pwobableman li ka, li ka refè ankò. M di, anben, vini pou n fè yon emisyon. Mon chè, nou kontan resevwa w maten nan emisyon Maten Deba. Jodi a, kòm sitwayen, Ti Tony, ou te kandida a la prezidans, ou se yon òm dafè, ou se komèsan, ou nan mitan popilasyon, w ap gade popilasyon an. Avèk ki santiman ke w ap viv jodi a antanke Ayisyen anndan peyi a? Mon chè, m p ap ba w manti, chak fwa m gade popilasyon an, kè m fè m mal anpil pou yo, paske chak jou m wè y ap apovri. M pa kwè nou reyalize E ensètitid ke n genyen nan politik la jan l ap kraze ekonomi a. Ou konprann? E machandiz ap monte san rete. E ensekirite tèt nèg. Moun pa wè devan yo pa wè dèyè. Fè biznis nan peyi sa pa fasil ditou Louko. Menm gwo komèsan yo etsetera. Ou konprann? Malerezman nou pa pwodui anyen. Pi fò bagay nou achte se enpòte n enpòte l. E gen yon pri dola ladan l. Ou konprann? E a vitès ke dola sa ap monte paske ou pa ka jwenn li. E mwen menm li panike m anpil. Ok. Paske tankou yon sitwayen kanmenm e konsekan, lè m ap gade a ki vitès machandiz yo ap ap pran pri, pri yo ap flanbe, m pa menm konn sa pou m di moun yo ankò. Gen defwa moun yo gade m yo di m, mezanmi yè ti sak diri a te 274 dola, jodi a ti toni sak pasel 288 dola. ki so ap fè nou e pa bliye e lò nan nivo chèn de distribisyon sa gen gen bay ki bon gen bay ki pa bon la dan sa di lè machè di zan bese y ap toujou di a machè di zan bese paske nou se premye k ap reyaji paske se nou ki gen ki gen enfomasyon direk la menm jè lè l flanbe tou yo ka panse a men mesye sa y ap fè la vi chè etc e sak te vin kòz nou fèmen louko se paske Ou konnen tout machandiz yo vann yo kalkile yon to. Epi plizyè founisè rele nou paske yo konnen otomatikman mache a reponn, reyaji selon ki pri nou bay la. Yo di, a, ou konn sa k pase, demen maten si w pral peye diri a, to w ap 82 goud. Alòske n te kalkile to a 78 goud. Si w fè matematik la, si yon sak diri koute w 17 dola 50, sa vle di l vin koute w 274 dola ayisyen. A to 82 goud la, sa vle di li 286 dola ayisyen. Èske ou konprann sa m di ou la? Kòrèk, kòrèk. E lè sa a, machann nan ka vin pran l nan men w lan. Machann nan ka vin pran l nan men m nan alasegonn. Machandiz la pran trèz, katòz dola ayisyen.
E se an gwo a k w ap vann? Se an gwo m ap vann. M poko menm rive nan chèn nan kote l ap rive pa mamit. Trè byen. Lè m chita m gade m di wi fout mesye. M tèlman wè ane 2019 la pral difisil, anpil nan gwo komèsan yo fè menm analiz la tou. Yo di yo menm yo pa gen kè pou y al aplike de seri de pri sa sou ti machann yo poko pare pou li e mache a poko reponn. Kòrèk. So nou deside, un peu nan nou, gen te gen pou chanje sistèm yo, gen pou te fè envantè biznis yo tou. Ok. Paske di fèt ke oktòb, novanm, desanm nou tèlman pèdi jou, nòmalman nan fen dane a nou fè envantè nou, nou di monchè ann tou fèmen, kontwole a fè. Donk se pa nou menm sèlman ki te fèmen?
Non, se pa mwen menm sèlman.
Plizyè lòt gwo komèsan fèmen ki konsekan paske yo pa wè klè, yo pa wè kòman yo pral aplike pri sa yo. Efektivman, pandan jou ke n fèmen yo, e bagay la vin pale, pri a vin a pri l sipoze ye a, e menm gen moun ki kòmanse fè ti dezòd ki sipoze fè mache nwa. Se kounye a la a nou di a non atansyon, sa pa ka fèt, se nou vin met lòd nan dezòd. Men sepandan Louko, pandan m ap pale avè w la, m pa vle alame pèsonn, chak jou Bondye mete machandise yo ap monte. Chak jou, pa gen, sa vle di jodi a l on pri, demen l on lòt pri, aprè demen l on lòt pri. Toutotan moun yo pa reyalize son tsunami ekonomik kap rive sou nou la avèk bagay dola sa si nèg chita ap veye kanaval ap fè politik sesi sela ap pale anpil peyi a ka kraze nan men nou tou e se nan wout sa ke n ye la se nan wout sa ke n ye sa vle di m pap blame ke se xyz men vin gon panik sou dola vin gon mache nwa yon vagabondaj kap fèt sou dola e nan nenpòt peyi o serye son bagay yo te dwe adrese imedyatman lòt jou m al an ajantin louko M bezwen chanj yon kòb ameriken pou m achte dola ajanten an. Se yon kote spesyal m ale. Wi, ou pa gen dwa. M pa menm nan lotèl la m pa ka pran misye. Menm la an Repiblik Dominikèn. Menm Repiblik Dominikèn. Nou te di sa la. Menm la an Afrik egalman. Jodi a la tout moun tounen kanbis. An Afrik pa la non. E kounye a lè.
Kounye a lè y ap fon panik tou. Nou pa ka jwenn gaz. Nou pa ka jwenn dola pou gaz la. Sa k ap pase tout moun ki gen dola ap tann. Paske yo konnen nèg gaz la lè yap vin sou yo, yo prèske ap ba yo nenpòt ki to pou kòb la. So do la ap monte, lap monte, lap monte. Awi, alò nèg gaz yo, yo pare pou yo bay nenpòt ki to pou. Yo pare paske yo gen kòb la nan men yo, fò yo peye. Fò yo peye. Yo fò yo jwenn do la kounye, tout moun ap sere do la yo. Kòrèk. Map gade menm nan rizis. Gen mache nwa nan menm do la, nan do la gen mache nwa. Oblije, yap fè mache nwa e pa gen okenn enstans nan leta. Kap regile sa. Kap regile sa. Kòrèk. Èske w konprann sa map di w Louko? Menm lè yon moun vin nan mache Titoni, pa egzanp. E m gen western union anba yo voyon 300 dola pou li. Tande byen sa map di nou mesye. Li di w a ki to ou ye? Byen sur si labank di w acha 80, vant 82 m di moun nan 80 goud. Ou konprann sa map di w m pa vle ba l twòp valè tou pou n pap bay plis presyon sou dwal li an ti to li 82 goud. 80 goud pa gen pwoblèm. Li chanje 10 dola. Li chanje mezi sa l bezwen pou jounen an paske l konnen rès ameriken ap gen plis valè nan men l toujou. Komèsan pa kite kòb an goud sou kont yo. Sa ap kreye yon lòt gwo presyon sou dola ameriken. Yo pè, chak jou ou kite kòb la sou kont ou, louko ap anrichi. Yon nèg ki gen yon kanè 100 mil goud an janvye ane dènyè, li te gen dwa vo pa egzanp 1300 dola ameriken. Jodi a li gen dwa vo 1000 dola, pou egzanp, m pa fè chif yo nan tèt mwen pou m di w. So tout moun pè, tout moun ap chèche dola, tout moun bezwen dola paske yo konnen goud la ap pèdi valè nan men yo. Kòrèk. Mètenan, èske posibilite pou komèsan yo fèmen nan lè jou sa vini si Bagay la kontinye konsa poul ta rive a 100 goud la posibilite la? Banm diw.
Posibilite fèmen an se moun ki pa ajiste a rit dola ap monte sa vle di kapital yo ap bese chak jou. Paske si jodia wap vann yon diri a 274 dola ou antre kòb 274 dola lèl gentan 290 dola si w te gen kòb pou 1000 sak wap vin gen kòb pou 980 sak 800 sak 700 sak jiskaske chif dafè ou bese ou oblije fèmen. Nou menm nan manje a fò moun yo manje. Sa vle di ke n ap rete ouvè, men bagay yo ap monte san rete. Kounye an se ki kote n ap rive, ki sa k ap di, eske machenn nan ap ka kontinye ankò? Kounye an kote ke dèje a vin fèt, se ke chifdafè nou si l ap kontinye bese, bese, bese a yon pwen ke nou pa ka fè frè nou, n ap oblije fèmen. Ou konprann? E mwen panse ke evantyèlman n ap rive pa la si yon bagay pa di paske machandiz yo Twò chè, twòp ensètitid louko. Mwen menm mwen diw m pa gen kè, m pa menm ka parèt devan, m pa konn nan ki je pou m gad moun yo. E nou toujou koni kòm moun ki vann bon mache, etc. La se pa menm fòt nou. Ou konprann sa m ap diw? Nou gen dwa vann jodi a louko. Pa egzanp jodi a, nou kalkile to nou a 82 goud ke bank lan di l. M fon vant an goud, lè m bwe kòb sa a louko paske fò m al peye founisè an ameriken. Fò gètè chanje l. Menm lè m pa chanje l, founisè a pran l an goud nan men w men l ap di w 84 goud. 84 goud. Sa di jodi a, vant jodi a m pèdi kòb sou li. Ou pèdi. Ayayay. E lè w kontinye ap pèdi, pèdi ou konn sa sa vle di. Wi, wi. Menm lè se pwoblèm politik, ekonomik, mèt di sa w vle men. Retire pa mete. Non.
E founisè, se kòm ta di w chak founisè gon ton tou. Chak founisè oblije gonto selon kòb ke labank lan di l. Paske se yon dezòd sa ye. Se yon gwo dezòd li ye. E lè sa ki enève mwen se lè labank lan afiche yon to. Pa egzanp jodi a bank yo afiche 82 goud yo konnen byen pwòp yo p ap vann kòb la a 82 goud. Kòrèk. Menm lè BH ba w yon to mwayen tout tan m ap atake yo sou twitè se nè pa vrè sa n egziste pa. Se vrè. Du tout pas mon cher. Men
sa n'existe pas ap dim yon moun pin yon moun relem jodia yo dim erezon ou kob yo jwenn li a 82 goud ce n'est pas vrai si ou pa gen 85 goud jodia ou pap jwenn yon dola sòtim la sa ou tande ti Eric dil m syendel. Manman ti blan chèf la.
Edi, to yo afiche a epa to a vre. E 15 goud, il manke pou 100 goud la. Wi, non, non, non, non, wi, 15 goud, wi. 15 goud, 45. Wi, 45. La prive, 15 goud, wi. La prive, 15 goud, la prive, 100 goud.
E, mwa gida, mwa fevri, e fwa lantre la. Mon frè, la prive, 100 goud la, pap pap la, non, jou kap vin la. Avan 100 goud la.
Donk, an fèt, nou som o bò de la bim la, e. Bon, mwen panse l, e mwen panse son sitiyasyon trè grav e trè kritik, e mwen gade mwa de mwa, map bagay bagay sou Twitter, Map poste, map fè tout sam kapab. Finalman m lage yon foto men mwen k lagel. Mwen tag palman an, mwen tag premye minis lan, m tag tout moun poum di a yon pankad, se kòmsi map rele anmwey poum di mezanmi dola a 84 goud. Pandan se tan m wè nèg yo se jwè tenis yap fè, yap felisite, se de kanaval yap pale, yap sesi sela alòske gon sounami m wèl kap vini sou do pèp ayisyen an mezanmi. Chak jou nou vin pi pòv, reveye nou. Chak jou nou vin pi pòv. Ti Doni, Ou an kontak an pèmanans avèk pèp la, avèk mas la, paske kanmenm kote ou ye la anba lavi la ou pozisyone ou, donk ou gen de kliyan vrèman ki anndan pèp la, a pati de ki moman ou wè bagay sa ap degrenngole? Monchè fò m di ou ke. Nèg yo te soti yon. Kom si desant o zanfè sa. Nèg yo te soti yon kominike ane dènyè. Alo, lè di nèg la, gouvènman. Gouvènman, e mesye, eskize m, gouvènman yo te soti yon kominike. E m panse di fèt ke yo pat reflechi sou kominike a. Li vin kre yon panik. Kesyon de dolarizasyon. De dolarizasyon.
O yaya. Ok.
Kounya la, di fèt ke yo fèl se yo pa konsilte de seri de moun. Paske, pa bliye, nou pa pwodwi anyen mesye. Tout bagay konte, sa vle di e dola ki verite a. Ki sa k vin pase? moun ki vle respekte kominike a, li vin deja kalkile pri l baze sou yon spekilasyon ke il posib ke le tan ke Ti Toni peye m machandiz la sou trèt 45 goud, menm lè to a te 65 goud, to a ka gentan 72 goud. So l tou mete.
Ajustement an. Wi wi, li tou ajuste li, sou l tou fon spekilasyon. E men kote lavi chè a kòmanse.
Men kote dola a kòmanse ap pèdi fren.
Lamateurism des otorite, paske se yon desizyon ireflechi, yo pa li pa baze sou anyen, anken baz, kòm si m ta di w, syantifik pou yo te pran. Se sa k fè ke nou vin nan eta sa n ye la jodi an. Si desizyon an te reflechi. Yo tap gentan prevwa ke sa kap rive la jodi an, li tap rive, yo pa tap pranl. Ok, Ti Tony, eske jodi a ou kapab di ou son moun ki foustre oubyen desu? Paske kanmenm ou te fè pati de lekip de Martelly, ou te sipòte Martelly, e san dout ou te sipòte Jovenel. E non, ou pat sipòtel? Non, ditou. Ok, bon, vwala. Bon, ou te avèk ekip Martelly la. Ok, kanmenm, jodi an, ki di Martelly di Jovenel, se pratikman la menm fanmi. Eske ou ka di ke. Mwen klarife yon bagay pou Louko. Ok, alezi. Fanmi politik mwen se René Préval. Trè byen. E son moun ke m aprann anpil ladann. E m gen de relasyon trè entim e pwòch avèk Michel Martelly men m pa janm vreman fè pati de phtk la lontan.
Phtk, de ekip li etc. Wi men ou te pran atant kanmenm.
Monchè e non definitivman m panse Prezidan Martelly son moun ki te gen anpil rèv E pou Ayiti, ou konprann, menm panse ke lè w pa gen eksperyans nan leta, ou pa konn leta, petèt lè w monte, moun yo menm ki se rat leta yo konprann li, paske pa bliye ou gen yon sistèm tou k ap, k ap manje nannan peyi a, menm lè w wè nèg yo anlè, ke l Jovenel, ke l prezidan Martelly, ke l Privè, ke l Preval etsetera, men sistèm nan pa anba, toujou la y ap fonksyone. Ou konprann sa m ap di w? So, e m te gen yon atant, e definitivman, men Prezidan Jovenel, m te deja konnen m ta pral retounen nan menm nan menm stil de moun ki pa vreman gen eksperyans nan leta etc. Ok. So m pat gen twò gwo atant de prezidan. Dayè m pat sipòte l. Ok. M te sipòte Jude Celestin, tout Ok, moun toujou ok, konnen ok, l, ou sa va, konprann? sa va. Men m ka di w etanke jèn, komèsan, on moun ki te gen on rèv pou peyi l, e mwen Pa m paka pa di fwistre non mwen mwen dekouraje menm. Dekouraje ok. E lè m ap gade eta peyi m ap vini m ap gad jèn yo m ap m ap m ap gade jan peyi a ap fonksyone la mwen menm mwen pa alèz e mwen wont di ke s on peyi ke m ta swete kite paske lè w moun ap gade m yo di monchè w anraje ou gen biznis sa nan men w ou konprann kòmsi w gen biznis sa nan men w ou viv byen e nou menm k ap viv nan fatra e nou menm ki pa ka manje a men lè m gade m ou konprann sa m ap di w m pa wè avni. E m pa wè gen okenn leta, leta jodi a m pa santi ke yo yo prepare pou fè fas avèk tsunami sa kap vini, yo pa bay okenn sinyal klè tou. Men ki sa yo vle fè, ki sa yo pa vle fè so sa dekouraje m anpil. Ou konn wè gen de fwa ou ta renmen menm lè ou wè fè nwa nèt epi ou gade nan yon ti koulwa ou yon ti limyè. Menm ou la pa wè anyen menm? M pa wè anyen menm.
M pa wè anyen menm. Tony kanmenm ou fè pati Si se pa sa wa di nou, kanmèm ou fè pati de elit ekonomik peyi an. Men nan tout peyi, lòske bagay la rive nan eta sa, fòk elit ekonomik lan ka pèdi. Paske la pèdi tou. Si se vre, fòk yo chita pou yo gon plan yo menm. Men ki jan yo wè peyi an?
Kòman yo wèl? Kòman yo wèl? Se sou ke yo enkyè tou. Yo trè trè enkyè. Paske mesye pa bliye e. E m pral eksplike nou egzanp. Pa egzanp, ou gen de gran founisè nan peyi a. Ou konprann ke l bon gou, ke l mega, ou konprann sa m ap di w. Nèg sa yo, e nan yon sans, yo ede peyi a tou paske yo bay yon pakèt moun kredi san enterè. Yo fè wòl labank pa fè a. Paske yon moun ou bezwen kòb labank, se pou gran nèg pou yo ba w kòb. Yo pap bay malere a kòb. Amwens ou gen kèk kontak nan ona menm jan avè m. Yon seri de gwo zouzou. Men, ann serye. Yon moun ou pap jwenn kòb. Ou konprann? Lè nèg yo ap bay tout kredi sa a deyò, yo wè sitiyasyon ekonomik la. Sa vle di menm lè y ap vann yon kòb ap antre nan men yo, yo pa ka jwenn dola pou yo achte pou yo peye blan an. Yo enkyè. Èske w konprann sa m ap di w? E chak jou k pase, se gwo kòb k ap pèdi a tou nivo. Plis ou gwo, se plis kòb ap pèdi. Kounye a, ki kote ou ka rive? Ki kòman ou ka kenbe? Ou gen frè finansye, ou gen anplaye w ap peye, epi jodi a mesye, yon lajan sot de 64 goud a 82 goud, mwen menm fò m chita pou m konnen èske m ka kontinye, men anplwaye a tou la, se pa menm ogmante m ap ogmante salè, yo rele sa yon ajisteman. Se gwo kòb k ap pèdi a tou nivo, plis ou gwo se plis kòb ap pèdi, kounye a ki kote ou ka rive, ki kòman ou ka kenbe, ou gen frè finansye, ou gen anplaye w ap peye, epi jodi a mesye, yon lajan sot de 64 goud a 82 goud, Mwen menm fò m chita pou m konn èske m ka kontinye, men anplwaye a tou la, se pa menm ogmante m ap ogmante salè, yo rele sa yon ajisteman. Paske kòb mwen t ap peye l an janvye a 64 goud la, fò m ba l ekivalan, m pa ka di se ogmantasyon li ye, men fò m ajiste salè m. Se la reyalite.
Se kounye an, fò m di w nèg yo gen anpil pwoblèm. Non men pou mwen gen anpil pwoblèm. Non, komèsan yo gen anpil pwoblèm. Mwen ta di ou mayi yo nan solèy la, yo pa wè devan, yo pa wè dèyè. E tout enkye. Non sèlman yo enkye pou ekonomi a, yo enkye pou politik peyi a. Sa vle di se kòm si m ta di ou n ap viv sou yon time bomb. Li pa fasil pou nou tou. Ou konprann sa m ap di ou? Envesti nan peyi a, travay nan peyi a, dil ak leta sa. E lè w wè leta nan eta sa, kiyès yo vize ankò? Se sektè prive a, se komèsan, se la yo bezwen kòb paske yo pa fè travay yo nan bloke dwàn nan. Gen de seri de travay yo pa fè, yo pa minize gagòt y ap fè nan Leta a. Kounye a, kiyès yo bezwen vize se sektè prive a. E l pa fasil pou yo tou. A ki sa nou ka atann nou kounye a?
Monchè, pou m di. Selon lekti pa w, vi pozisyon an fèt jodi a nan peyi a kòm antreprenè, a ki sa w panse nou ka atann nou? Bon, mwen panse ke tout moun pral danse. Nou ka atann nou pi ou byen ou mye ou byen kwa? Mwen panse tout moun pral danse kanaval chak dimanch, pandan bagay la ap vin pi mal. Eben. Mwen menm mwen pa wè okenn solisyon. Enstabilite ekonomik sa ap toujou kreye ensekirite. Ou konprann? E mwen menm mwen atann le pire. Domaj. M pa ta chita la a pou m. M pa vle ke m son yon oiseau de mauvaise augure ap pote move nouvèl. Men pa gen okenn. Louko, yo youn poko janm di anyen sou dola a. Sa se vre. Pa gen yon moun ki pa di yo fè. Bon, pa gen problem, men ou mwen, bon, gade, yon nan bagay fò realize tou, tout bagay se pèsepsyon. Si nou tout goun pèsepsyon, pa gen yon ki di, panik la ap kontinye. Men sou ba yon pèsepsyon de yo a, ke gen de mezi ou ki pa pran, voun sinyal kèk konk, petèt la frene bagay la. Sa pou ta fèt selon menm jodia la? Se la kestyon.
Pou frene do la?
Sa pou ta fèt selon menm? Sa ki dwe fèt la?
Bon, mwen menm mwen panse, mwen menm mwen panse, premyèman, se pou gouvènman. te anpeche nenpòt moun tounen kanbis ap chanje dola. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay mwen panse tou, dezyèm bagay mwen panse tou, pa egzanp moun gwo zouzoum yo ke se konpayi gaz yo, paske lontan w ap gade pa egzanp tout gwo òfelina, tout bagay sa yo ki gen oubyen moun ki nan soutretans yo gen gwo gen dola ameriken nan men yo. Lontan yo t al vann labank lan dirèk. Men labank lan li menm ki sa l fè? L ap toujou ba w on to enferyè pou li menm li fè de goud li a. Kounye a nèg yo kòm malè entelijan. Yo konnen sa deja so yo menm yal vann mache a dirèk. So kounya olye yo vann li a 80 goud la se yo pa pase pa la bank. So olye yo vann 80 yo konnen bank li ap vann la 82, 83 yo tou fè benefis a yo menm. So sa k fòk regilarize a fè nenpòt moun ap chanje dola. Epi fòk ou gen de biwo de chanj ki regilarize pa leta. On nèg pa ka annik vin la yo wè fòm tèt ti Tony epi di Tony chanje pou mwen epi mwen menm mwen di w monchè men kito oubyen yo m gon dola la. Kiyès kap banm plis kòb pou li, se kòmsi se yon vant zòzò chè m fè, epi moun ki banm plis kòb pou li a, paske gade banm di w, nan nivo panik ki rive kounya la, gen nèg ki tèlman bezwen dola, yo pa yon pwoblèm pèdi. Ou gen dwa gad figi yon moun kounya la, mete w kon, nap fè gwo chif wi, 500 mil dola ameriken, epi w di nèg la 86 goud, misye gad a dwat, li gad a goch lap pran l, paske l konnen demen aprè demen l ka 87, li ka 88, pa gen anyen kap regilarize l, so toutotan ke yo pa. Relon ou la nan sa nap toujou nan menm kouri a. E ya yon danje an Ayiti madam mesye avèk dola kap monte lajan kap monte depil monte lpap desann fasilman e se sa ki pwoblèm nan sa vle di ke nou gon peyi kap transfòme nan men nou la nou pa menm rann nou kont de sa avèk sitiyasyon ki la. Monchè gon bagay mte reyalize Men transfòme o pire. Definitivman mpa konn si nou chonje nan fen manda Michel Martelly a lte prèske frape 70 goud epi lè prezidan Privè vin vini mpa konn si son aparan stabilite politik ki te vin genyen, li te vin redesann a 62, 61 goud. So, mwen panse enstabilite politik la kreye spekilasyon sa avèk sa n ap wè nan dola. So, si petèt mesye yo ka fè yon sinyal kèlkonk pou montre gen de bagay konkrè y ap fè olye y ap debloke kòb sèlman pou kanaval oubyen parad, etsetera, petèt lè sa menm lè dola a pa nesesèman bese, men l ka kanpe. Se menm jan ak stòk makèt. Si Trump rete l di yon tenten jodia la l ka kraze stock market la epi wi sa se pèsepsyon avèk spekilasyon se sa l ye wi paske an reyalite wap mande tèt ou kisa ap bay goud ou a valè ou pa pwodwi anyen louko ou pa gen valè so petèt jodia li te gen la 100 goud 200 goud 300 goud li pa gen valè vre.
Se vre. Ti Doni avan nan nan pri yo e ou nan mitan pèp la kisa w tande? Bon m tande se rèl e. Kijan yo reflechi kisa w tande? Bon, yo menm. Sa kote kap pale antre yo, nan mitan yo. Bon, antre yo yo menm yap di pito kouri achte le maksimòm chak jou, sa yo kapab, paske yo konnen ke machandiz la pral monte san rete. Men ki kote yo pwale, yo pa kapab ankò. Evantyèlman, sak pral, sak te konn vann sak diri 50 liv, li pral bese nan achte sak 25 liv. Apre sa, li pral chanje chak 12 liv. Apre sa, li pral vire nan spageti. Apre sa, ou pral wè spageti ap tounen yon fisèl nan men l, paske yo pral retire nan tonnaj. Jiskaske pèp la pratikman pral manje van. Siman l pap ka manje vyann ankò, diri pral tounen yon lux li ye menm jan aransò se lux li ye a Moru, non t aransò se bagay tout moun te manje. Jiskaske l ap chèche de sibstiti, sibstiti, jiskaske l prèske pa ka manje anyen ankò. Donk nou ka ale vè yon eklatman sosyal. Definitivman. Definitivman.
Definitivman. On est dans de la fin menm, ou konprann sa m ap di w. Si yon moun pa wè l, mwen menm se ola m ap rele anmwey paske m wè l, m santi l. e m te viv li sou Rene Preval e l 10 fwa pi mal. Trè byen. Alò ke n te di l, ou sonje depi janvye, lè nou te kòmanse. Avril 2008 te gen sa, e men delafen an. Trè byen. E fò n di sitiyasyon li ki nou ladann jounen jodi an la. Li pi konplike. Li pi konplèks. Li depase nètman. Pot ko gen menm. Pot ko gen menm. Alòske wè popilasyon te soti, wè jan sa te ye. Men kounya, bon, ou wè tout kondisyon yo vrèman reyini la a pou genyen yon eklatman sosyal nan peyi an, sa ke n pa ta swete. E donk, ke moun ki plase pou pran de desizyon yo pran de desizyon kil fo pou pèmèt ke, enben, nou pa tonbe la. Bon, bon, yo pa janm pran desizyon, se ke yo pa gen kapasite sa a. Men, Tony, chak, ou wè, gen yon mo ke w repete de tan zan tan. M ta swete aske nou tout ki la a, nou konprann doulè ti Tony an. Gen yon mo l repete de tan zan tan, N apral danse.
Nap antre nan mizè, nap pral danse Bagay la ap vin pi mal, nap pral danse Peyi a ap vin pi mal, nap pral danse Sa vle di ke Ti Tony pa, daprè mwen menm, Ti Tony pa konprann kòman fè se danse nap danse pandan se tan nap antre nan twou. Alò nan sa nou ye la, li ta dwe anfèt, nou ta dwe konsyan ke nou menm nou met tèt nou an eta dijans e ke nou kanpe tou. Men se sa li ta dwe ye.
Nou menm nou ta dwe met tèt nou an eta dijans. e ke nou kanpe sou tout bagay, epi nou fokis sou sa yo la ki la kòm pwoblèm. Alò se sa ki te, se sa fè l te enpòtan pou yon moun tankou Ti Tony ki se yon komèsan, yon òm dafè, ki nan sektè ekonomik lan, pou l te vin nan yon emisyon Maten Deba pou nou fè konprann gravite sitiyasyon an. Paske, antouka, ak danse a, ban m fè yon ti, yon fè yon ti ouvè sou sa Ti Tony di a, paske li si tèlman repete l. Pouki, kreye danse a, sa vle di se pou distrè w. Men se anpeche w pran konsyans de eta w.
Alò, an fèt, politik yo toujou itilize kanaval la pou rezon sa yo tou. Non men, dizon ke kanaval la son bagay deta, son bagay bagay. Non men non. Kanaval la kòmanse depi nan premye dimanch la. Nan sitiyasyon politik, gouvènman sa oube pouvwa sa ye la, sa vle di, premye jou dimanch la, DJ yo soti al li bon. Pou li. Men, Ti Tony tou ki bizismann ki ansanm avèk machann yo, paske mwen m konn tande machann yo ap pale, yo di w se sèl bizismann ki konn ede yo pran sak, bwote sak la met nan machin, m pa konn si se vre. Yo di, m tande nan bouch machann yo, konn ede yo pran sak voye nan machin. Mentnan, misye gon doulè, gon doulè l ap viv chak jou, gon bagay li wè chak jou. Ke petèt gen moun k ap danse yo, oubyen k ap ankouraje moun danse yo. Mentnan, si m konprann byen doulè Tritoni an, si m byen konprann pandan l chita bò kote m nan, moun k ap enterese moun danse nan moman sa a, w ap antre moun yo nan mizè a. Èske w konprann sa m vle di w la? Paske ou panse w ap fè yo bliye mizè a jou dimanch lan. Yo pa bliye vre, yo pa bliye vre, monsè.
Donk sa vle di ke. Lè moun nan fin danse, kou l rantre lakay li, l ap gen grangou. Sou anestezi l ap al pase. Yo pa bliye vre. Ok, Tritoni. M te byen kontan resevwa w maten nan emisyon Maten Deba. Avan w ale, ki pri manje jodi a lakay ou? Diri, ann ale rapidman. Bon, sak diri semèn dènyè te 274 dola. Ki konbyen liv li ye, sak diri? 55 liv. 55 liv.
Sak diri 55 liv. Ok. E konbyen kòb li ye sa a? Jodi a li 290 dola. 290 dola.
Konbyen li te ye avan? 274.
E enn an avan konbyen li te ye? Oh 1 an avan, talè m pral ba ou l egzakteman, tann yon ti moman.
Konprann byen madam mesye, e sa se pati pou mwen menm ki pi enpòtan nan entèvyou avèk yon ti toni. Alò konprann di moun yo konprann egzèsis w ap fè kounya la. Kòrèk, jisteman, jisteman, ok. Li te 217 dola. Li te 217 avan, 1 an avan, trè byen, ok. Spageti ti toni. Tanmen yon ti moman. Trè byen. Alò m konnen l ka enpe difisil pou ou men eseye fè l avè nou. Ou konn sa k vin rive? Trè byen. Lontan m t ap ba ou sou le chan wi. Trè byen. Men akoz de dènye 5 jou sa yo, bagay yo tèlman ap monte. Kòrèk. Ou pa, ou pèdi nan pri yo. Kòrèk.
Sèl bagay mwen ka di w, tout bagay ap pran 2, 4, 6 dola. Si w vle m ka ekri. Ok. Biznis lan la kounya la pou m wè kèk pri. Ok. Se chak jou, se chak jou nan biznis la ou met yon pri.
Ou met yon pri. Sa vle di m pa menm konnen l. Pri a pa stab. Pri a pa stab. Non, pa gen stabilite ditou. E ou konn sa k vin pi grav la? Gen de founisè lokal. ki te konn vann ou machandiz la an goud, nèg yo menm sa yo pa fè. Yo vire l an US.
Yo tou fè l an US. Yo tou fè l an US. Sa vle di otomatikman la, menm ti sekirite a popilasyon te ka genyen nan yon spageti lokal, yo vin pa genyen l ankò, l ap monte san rete. Paske alafen de lajounen, menm lè ke moun yo swadizan spageti lokal la, men pifò asanblaj pou fè bagay la, Se ale enpòte li. Ou konprann? Kòrèk, kòrèk, kòrèk. Bon, bon cheke kèk pri pou yo. Lè pou enpòte a, se, se kèk goud la ou pral, ou pral, ou pral mete an dola. Alò, ou konn sa k di an? Se ke bagay lan li konsa. Pi gwo pwoblèm nan, se ke se ou a ou pa wè kote li pral chanje. Ou pa wè ki, kòmsi, ki mizanplas k ap fè pou bagay la chanje demen. Se li ki tout pwoblèm nan wi. Sa k di wi a. Pandan w ap kloure a, w ap danse.
Wi li te ka rèd jodi a la epi w gen espwa nan demen men se pou w pa wè ankenn desizyon k ap pran, ankenn mizanplas k ap fèt pou bagay yo chanje. Se li k poze pwoblèm nan. Korèk. Sa k dire an de 55 liv lan li te 217 dola ya de sela un an, yo te al li 290 sa fè 73 dola anplis. E ou konn sa k anraje a Louko? Diri nan mache entènasyonal la bese. Sa pi rèd. So imajine w li te Imajine w ke li te pran os de pri. Kòrèk. Paske lè te gen emet de la fen an 2008, diri a te 26 dola ameriken. Ok. Kou diri a jodi a 17,50, 17,25 e l ap bese. Men pwoblèm nan lajan an k ap pede monte a, nou menm popilasyon n pa santi l. Kòrèk. Kote n ap ye lè diri sa a jwenn pri l?

Ok, on sak suk. On foun spaghetti?
Ya, on foun. Ya. Kès lan?
Kès lan. On sak suk.
On sak suk vann 238 dola. 238 dola.
Aloske, pa egzab, semen dènyè, sak farin nan te vann, size mwen ta vann. Wè, alo, alo, ti tou nan ap gade pou yo la, rapid ban doke sou telefoni. Alo, nan ap aple madame mesye, nan moun ap pale la, doke sak di ya 55 liv la la vann 290 dola. Jodi ya, wè. Jodi ya. El ka monte demen.

Li te 339 dola avan 1 an de sa. 1 an de sa. 1 an de sa. Trè byen. Kounye a sa m ap eseye di nou, bon m ban nou egzanp. Yè gen yon moun ki vin wè mwen, e bon m ka bay non l, Kolonèl Imlè Rebu pase wè m, ou konprann, se yon moun ki konsekan, epi l vin an yon moun, li di, monchè Ti Toni, mwen gen yon neve m la ki ta renmen fè biznis la. Monchè souri, li di m ta renmen ou ban m yon lis de pri pou misye vin achte semèn pwochèn. M di m pa ka fè sa pou ou non Kolo. Li di m pa konprann. Di pase tout pri map ba ou yo, yo pa bon. Yo pa valab demen. Pase semen pwochen yap pran nenpot 20, 30 dola ayisyen pa sak. Kòrèk, kòrèk. Mse di m, kisa w di m la, ou konnen ansyen kolon. Wi, wi, wi, wi, wi. Mse grate tèt li, li di m, ma gen ton tcheko.
Non, sa vle di, biznis, on moun pa ka rantre nan biznis kounye a. Ou pa ka rantre nan biznis kounye a. Bon, e sa se pri de gwo, lakay ou. An gwo, wi. Lakay ou.
E di ke.
Pri mache al pi rèd. Non, mwen imajine ou nan mache a. Mwen mwen mwen. Ou al achte yon ti mamit diri kounye a zanmi m. Ou sonje emisyon n te fè nan mache a? Si m al kounye a mwen mwen mwen mwen. Sè vre, ti Doni mèsi anpil. Mwen chè sou gwo plezi. E vreman li te enpòtan pou te pase wè nou maten an. Sa sa m ta renmen di nou tou, m ap salye nou tout nan maten debat. Louko sa fè plis de 4 an m pa janm pale nan laprès pou dè rezon pèsonèl. Em te toujou di vyolasyon m avèw konnen e frèm ou ye em kòm on sitwayen konsekan ki pa nan eleksyon ki pa nan bagay sa yo ankò mwen toujou kwè nan sosyal m tèlman wè sa kap pase a grav m te di ke fòm te vin pale em panse li te enpòtan pou m te chita avèw pou m te pale avèw pou m te fè mesaj la pase sou mwen mèsi nou tout ok epi map di popilasyon kenbe la.

Wè paske zanmim sou ap gade sa kap fèt la e son bagay se yon ogmantasyon e gradyèl e kontinyèl sa di demen l ap monte apre demen l ap monte li p ap kanpe li p ap kanpe donk sa ka rive la ou pa l rann ou kont nou pa l rive nou te konn ap di sa gen moun ki te konn ap di sa maten deba maten deba konn ap di E ou pral rive yon kote la pou defann Vwala, lè m te nan mache a Louko te di sa. Louko te di yon moun ap bezwen 4 mil goud pou l fè yon bon manje lakay li. Wi, pou l fè yon bon manje lakay li.
Sa se sa, sa se youn. Sa se youn. Men, men fanmi ki pi ba yo, se plizyè fanmi wi k pral met ansanm pou fè manje. Wi, se vre.
Se plizyè vwazinaj wi k pral oblije met ansanm pou fè manje kounya. Si bagay la kontinye ret konsa. Yo kapab bay tout moun pa bon. Yo ka gen dwa vin la met ansanm, gen dwa se nan lari tout moun manje kounya. Li se vre. Nan asyèt nou epi li metalik gen pou nou.
Metalik gen pou nou.
Ezayi kòman ou ye?
Pèp ayisyen bonjou.
Bonjou Louko Deziye.